Kite m pran yon ti tan pou m salye chak grenn fanatik fidèl chanèl Vip Pip Men Zen an! Depi w tande bri sa a, ou deja konnen Vip Pip Men Zen an antre anndan lakay ou, l pote yon ti zenyèz sou ou. Nou genyen Bedjine ki fè tout moun kontan. Bon, nan jou k sot pase la yo, gen anpil fanatik t ap pale de Bedjine paske Bedjine li menm li pa t anfòm. Men aktyèlman la a, aranje w. Prè ti dlo paske m pral fè kè w kontan. Bedjine tounen de nouvo. Nou genyen Vanessa Fanfan kap fè yon si bèl travay la avèk 2 pitit fi l yo e nou pap janm bliye Gaby ki pa pitit Vanessa men Gaby vrèman ere. Bon, lè n pale de ere m pa konn si w ap konprann nou. Si w gen papa w li mouri. Ou gen yon bèlmè, sa dan anpil moun ta pral panse, bèlmè a ta pral fatige w, bèlmè a ta pral ba w move jan, okontrè mesye a pa la, bon bèlmè a t ap maltrete w. Men lè n ap gade Vanessa Fanfan, gen yon vayb k ap degaje a 3 pitit li yo. 2 pitit fi, yon pitit gason. Se pa mwen k ap di, m pral fè w wè aksyon anndan videyo sa. Brèf! Nou pap rete la, Gaby li menm avèk tout papal yo te konn pran gwo plezi sou Vanessa Fanfan. Men anpil moun ap poze kesyon èske lè 2 mesye sa yo ap pran plezi konsa èske Vanessa Fanfan konn santil alèz paske lè w gade pitit ap papa ap pran plezi sou madanm nan oubyen pitit lan ap pran plezi sou bèlmè a Gen anpil moun ki di ah Vanessa Fanfan te fache. Se tout sa w pral jwenn anndan video sa. Avan m antre pi lwen map di mèsi a chak grenn fanatik ki deja abòne, mèsi pou jès la, kontinye abòne, pataje, like. Ann antre touswit nan video nap fè jodi. Nou genyen Bedjine ki te sòti nan silans li, te m fè w tande sa Bedjine di aprè nou pral antre nan dosye Vanessa Fanfan and Gaby. Tout fanatik Bedjine kadilak ki nan Canada yo kap mande eske Bedjine ap la ou di mwens eske Bedjine pap la map di tout fanatik ke mwen anfom menm randevou ap toujou rete se pou le 28 jiyè Bedjine kadilak ap Canada pou la premyè fwa pa rate okazyon sa pa kite moun vin diw vin wè pou kòw paske si w pèdi moman sa wap pèdi yon pakèt bagay. Map tann tout fanatik pran tikè nou randevou an se pou le 28 jiyè babay a byento. M konnen nou tande la. Men analiz m vin fè anndan video sa, lè nap byen gade Bedjine, nou santi malgre Bedjine di nou l pral pèfòme nan jou k pral vini la yo, men Bedjine manke yon bagay. Kisa w wè Bedjine genyen? Gade byen a dwat oubyen a goch m pa konnen. Gade youn nan bò kou Bedjine nap wèl pa tèlman fin ok. Nap wè yo diferan. Eske se mal rete oubyen kèlkonk. Gen anpil fanatik ki di Bedjine ou poko fin anfòm. Men Gen yon pakèt fanatik tou anpil lòt moun sou rezo sosyo ki ap di yon sèl pawòl Oh Bedjine gwo vant. Gen anpil ki di Kadilak tèlman jalou se pa de kout baton li bay Bedjine okontrè li jwe Bedjine pat ka la. Gen anpil tou ki di si e te an Ayiti Kadilak te fè gwosè aksyon sa l ta bat Bedjine nan eta sa hum yo tap tou bal bra kale paske yo patap kite lapolis pran l. Men èske w serye nou menm kap di sa? Atansyon sa w wè k te pase Bedjine nan se pa bat Kadilak te bat li ni se pa ansent Bedjine te ansent. Bedjine ta pral reponn fanatik yo Kadilak pa bat mwen ditou ni m pa ansent. Men sèlman m te malad. Bon, brèf nou vle fè yon ti raple w malad Bedjine nan li pa yon malad ki osi fasil pou Bedjine paske nou ta aprann li malad nan gòj. Depi n ap pale moun nan k ap malad nan gòj, a s on move siy. Men, Gon grenn bagay nou sonje, eske maladi sa a se maladi ki sot egzakteman lakay Dye oubyen se maladi k sot pa lèzòm? Nou sonje Kadilak te di yon bagay, depi w ap antre nan etchemay sa a, pa konnen w vin nan timoun. Fòk ou vin tou granmoun. Ebyen la a nou gentan gen yon bèl asirans paske Kadilak li menm li tou granmoun e l gen madanm li ki se Bedjine, Ebyen Bedjine tou, tou granmoun paske pa gen yon papa kap gen yon pitit poul pa kuit li. Se konsa tou pa gen yon mari kap gen madanm li poul nik kite yo rachel nan menn 2 pat. Bon, brèf, Bedjine anonse lap retounen sou rezo a bèl e byen anfòm, okontrè li di santel stab. Men atansyon, Bedjine gen anpil bagay. Lap kache nou anndan ti video sa. Mwen menm etanke vip pip men zen an fòk mwen di nou sa, Bedjine kòmanse pa fè efò, ann di Bondye mèsi men Bedjine poko fin kòrèk. Gade byen anndan, analize figi Bedjine byen pou'n wè èske Bedjine deja kòrèk. Ou menm ki se yon fanatik fidèl, m konnen gen anpil moun la k ap gade Vip Pip Mèzin an, yo se fanatik Bedjine and K-dilak. Sa a pa gen a sòti de la, se 2 bout atis, depi ou pale de K-dilak, Bedjine, a ou wè tout yon rezo sosyo. Bon, pa genyen manti nan sa ditou. Nou p ap rete la paske nou vle fè yon ti kout pye lakay Vanessa Fanfan, Gaby e mari l ki te mouri an. Ann fon ti pale de Vanessa. Vanessa se youn nan manman nou kalifye kòm pi bon manman. Men ou menm ou pral di a Renmen pa bon manman Chrisner. Non, m pa di sa. Men sa sa Vanessa li menm la, l ap vann sou rezo sosyo a, li demoutre vrèman l ranplase ni manman, ni papa. Se pa tout fi k ap fè l non. Pa bliye, yon fi fin pèdi mari l epi l kanpe king a la ganache pou l sipòte timoun yo. Sa a gen anpil aplodisman paske yon moun konsa, nou pa jwenn moun sa fasil. Men, nan ti videyo n ap gade, Gaby e papa l, Mikaben, yo konn trip sou Vanessa. Gen anpil fanatik k ap di non, yon ti bofi pa gen dwa ap trip konsa sou bèlmèl men atansyon fason ou wè moun yo ap trip lan se 2 se 3 moun ki te alèz se pat yon fason poul te deranje ee bèlmè a men pito poul te fè bèlmè a santi l alèz ebyen se menm repons sa ki ap toujou bay jodi an ebyen Gaby se youn nan poto mitan li ye pou bèlmè a. E alò, gon bagay tout moun sezi, lè w ap gade manman Gaby, li pase men l pran Vanessa, yo tout konble l pou Vanessa pa tiye tèt li paske oparavan lè w t ap gade Vanessa, Vanessa te fini, men koulye a la a Vanessa kòmanse pran fòm li. Atansyon, pou gen w di Vipib men zen an di, Vanessa p ap panse ankò. Non, lwen de la se pa sa n di. Vanessa toujou ap panse, men l kenbe yon liy pou l wè si l te kapab trete tèt li paske nan 2 dènyè moman yo la Vanessa te anvi tonbe pa strese. Ebyen depi w te strese pa gen moun ki kapab ba w medikaman, sèl ou menm ki kapab bay tèt ou medikaman. Ebyen aprè tout konsèy Vanessa pran nan men moun rezo sosyo, nan men manman Gaby, nan men Jacques, nan men Pierre, nan men ti André, ebyen w pral wè Vanessa ap chanje Konplètman. Pandan l ap chanje, li toujou kontinye ede pitit Mikaben yo. Waww! Gon bagay la a, tout moun sezi tou. Gaby kontinye kore l kòm se te manman l. Lanmou Gaby ap bay Vanessa Fanfan, li pa diferan a manman li genyen an. Vrèman, sa a vrèman fè n kontan paske lè ou wè yon bofi renmen yon bèlmè, sa a li sot o sen de Dye. Nou pap rete anpil paske nou pa renmen fè videyo sa yo twò long, nou ap pote yon lòt ribrik pou ou de Rutshelle Guillaume ebyen talè. Gade, pandan n ap pale la, gon ti fi la ki vrèman moute a cheval sou rezo sosyo a. Li lage yon mizik nan 2 jou li prèske pase a 200 mil vyouz. Waw, bagay sa a son bagay straòdinyè. Bagay sa a nap gad la, li straòdinè paske ke lè nap gade ti Djoulie la, li te lage yon mizik yon moman la l gen kantite vyouz sa yo, lè nap gade l gen 14 mil like. Gen anpil moun ki di se achte l achte like, men non pa bliye li gen yon gwo potorik gason k nan mitan ki se Tony Mix. Ebyen gras a Tony Mix, Djoulie ap pase moute. Fòk Guillaume la pran pil prekosyon wi pou Bedjine pa, fòk Guillaume la pran pil prekosyon pou mizik ti Djoulie a pa pran devan l. Humm nou se fanatik al sipòte Guillaume mwen paske Guillaume son gwo bout atis e devan ti Djoulie. Devan Guillaume Djouly son ti bebe eh eh pa fè sa fò n pa politik fò n pa ipokrit menm si n ta gen gwo bout tonton nèg sa ki se Tony Mix nan mitan men pa bliye pa krache sou travay Guillaume nan se te zanmi pa nou vip pip men zen an n ap tounen pita pou yon lòt videyo babay a la pwochèn.